Bonjou bonjou sa pwal de pwal de lè na gade ti videyo sa Jodi a mwen vin avèk yon nouvo videyo pou ou Videyo sa m vin mwen tou jodi a ki se kòman ou kapap fè pou ka chanje Bak gwa wan anba paramèt telefòn ou ka mete foto anba Bak gwa wan paramèt telefòn ou Byen rapid byen fasil Ou menm ki ta renmen konn kijan ki pou met foto anba background paramèt telefòn ou se pa bliye ret gad video sa vin jiska la fen epi ba video a yon like si vreman renmen travay la ke map pwodwi a map retounen pou plis detay apre poz la. Ok ok nou retounen jan nou tande a nou vin montre w kijan ki pou fè sa. Men avan sa wap bezwen aplikasyon, aplikasyon sa wap jwenn li nan play store gratis san ou pa peye yon goud. Nan aplikasyon ki rele Dexine tool, aplikasyon sa wap jwenn li nan play store gratis. Pa bliye aplikasyon sa tou map tou kite link la nan deskripsyon video a pou nou, san fason pou nou tonbe sou li direkteman pou nou pa al fè nan tout rechèch nan play store. Men lè w rive nan play store wap vini make, konsa, ise. Dessine tool ok dessine de tool tou moute la konsa wap wèl bò li konsa mwen menm kòm mwen getan genyen l map bal ouvri paske se lib ke m itilize m getan genyen l m ouvri l ok ok lè w rive la konsa wap wèl bò tout bagay sa yo andan aplikasyon sa w gen pou w fè Premye kote ou pral li nan aplikasyon an, ou pral li la kote ki di ki se mo ki ouvè la yo. Ok. Epi la nou pral ale la nan sa ki long la ki make pafè tou long la nap klike ladan. Ok. Nou al chwazi yon foto pou nou ka mete anba l. Pa egzanp mwen menm si m tap mete yon foto, m ta chwazi pran foto sa mete. Ok. Ok nòmalman oy konsa moute ladèl soke pou fè ou ta vi fèl pi long ou pwale ou tounen bak oy nan aplikasyon sa ke li pik sa ou nan fè foto a menm longè avèk li ok nòmalman koni a la soke pou fè ou pwale kike kote ki gen ti sin plis la ok nou pwale chwazi foto an pou nou ka aranjel. Ok Ok Meli Nan nou pale la Tou Nou pale la ankò kou Epi nou pale la Nan sa story Konsa mesye Nou mete la den Nan men mezi a sou fason pou yo pran lajè a Nòmalman Ok ou save li Ok Epi tchao Tchao Done. Ok. La nou tounen. Ok. Tounen nan aplikasyon. N ap reset sa. Ok. Nou reset li la. E pi nou wale la ankon nan plis la. E pi nou wale pran sa nou sot travay la. Ok. lage nap wè kijan kijan l ka respire nòmalman ok la kòne wè wap ou mèt moute l konsa anyen pap parèt anyen pap parèt anyen pap parèt ok ou mèt moute wè ti bagay la ap mache anyen pap parèt nan sa ki pou fè lè w prale la kote ki di mokip mokip ouvè lay la klike sou li pap Nap wè la jan nou gade la li gentan moute nan fond de ekran la nou pral bay yon ti ou pral moute la konsa net fap ok nap gade li gentan pran fòm li la li gentan nòmal ok nan nou pral ale nan paramèt nou ka moute kijan sa ye. Kijan sa va ye? Ok. Mezanmi Meli jan nap gade la nan paramèt la, nap wè foto m anba paramèt telefòn nan, sa vle di ke ositou li tou tout kote ou ye nan telefòn nan nòmalman rapidman. Kote ou rantre li tou ladan l, sa vle di ke se yon efè ke li ye. Sa vle di ke m panse ke pou nou, wè, pou nou ka konprann bagay la pi byen, jan n ap gade la, ok, n ap wè ke li ye, jan li parèt, rapidman nou gen tan fè ti bagay sa. Nou di mèsi avèk tout moun ki t ap enjoy ti videyo an. Si vrèman ti videyo a te enterese ou, se pa bliye abòne avèk chanèl la e bay videyo a yon like si w vrèman renmen travay la ke m ap fè a. Bye bye tout moun nap wè nan yon lòt video sou menm chanèl sa ki se Hit lakay hit.